Nou pral nou pral rejwenn Jean Robert Philippe ki li menm ap swiv de fason spesyal pou nou dosye sa. Jean Robert Philippe, fwontyè a pral ouvè, men se pa pou tout moun.
Wi, se alò son mezi ke 2 peyi yo, nap pale de Meksik avèk Kanada, yo bat bravo pou li, menm administrasyon ameriken bat bravo tou pou desizyon an. Yo di ki pral ede ekonomi peyi ki pataje fwontyè avèk Etazini yo, yo pral pataje, yo pral ede. Men, militan k ap defann dwa imigran yo menm kritike desizyon paske yo di desizyon Etazini an se yon de pwa de mezi paske li pral pèmèt ke moun ki vaksinen rantre Ozetazini alò ke li ekate moun k ap chache azil pou vin nan peyi a.
Administrasyon ameriken an konsidere kòm yon viktwa reyouvèti fwontyè terès li pataje ak Kanada e Meksik ki te fèmen depi mas 2020. Viktwa a pa sèlman pou Etazini men tou pou Meksik avèk Kanada. Moun k ap chache azil sou fwontyè sid Etazini pataje avèk Meksik pa kalifye pou antre Ozetazini akoz lwa sanitè Tit 42 a ki an vigè depi mas 2020 e ki otorize administrasyon an ekspilse imigran san dokiman legal yo. Minis Sekirite Enteryè ameriken Alejandro Mayorkas, ki t ap kòmante sou reyouvèti fwontyè terès la, pale pou di vwayaj transfwontalyè kreye aktivite ekonomik pou kominote k ap viv tou de kote yo. Sepandan, militan k ap defann imigran yo konstate yon disparite, yon tretman. enpasyal sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la sou fason lwa imigrasyon an aplike. Yo fè remake Etazini ap akeyi imigran k ap travèse fwontyè a swa kòm vizitè oubyen k ap vin fè biznis, pandan ke li kontinye aplike lwa federal sante piblik la pou ekspilse yon lòt kategori imigran ke yo vaksinen kont pandemi covid 19 la ou pa. Nan yon rapò yon gwoup k ap defann imigran an pibliye, li di administrasyon Biden nan itilize Tit 42 a pou li refoule o Meksik plis pase 7,600 imigran, Ayisyen pou pi fò. Imigran sa yo swa yo viktim kidnaping oubyen sibi vyolans gang nan rejyon sou fwontyè a. Administrasyon Biden nan kontinye defann politik ekspilsyon an ke li modifye pou l ekspilse minè ki pa akonpaye ak paran yo avèk kèk fanmi ki akonpaye avèk timoun. Mwa pase a, Etazini te otorize plizyè milye imigran, pami yo Ayisyen, ki te anba pon entènasyonal Del Rio a Otexas, rantre Ozetazini, pandan ke li ekspilse plizyè milye lòt ann Ayiti. Chris Magnus, Prezidan Biden deziye pou dirije Ajans Ladwann ak Fwontyè Etazini an, CBP, ki te devan Komisyon Finans Sena a madi 19 oktòb la pou seyans konfimasyon li, deklare l ap kontinye aplike lwa sanitè Tit 42 a. Misye Magnus rekonèt defi ki egziste sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik, pandan ke li souliyen nesesite pou l aplike lwa sou imigrasyon de fason imen. Deklarasyon sa a pa satisfè militè k ap defann imigran yo. Marc Nelson, responsab yon òganizasyon k ap defann imigran an, deklare aplikasyon Tit 42 a pou yon gwoup imigran patikilye pa chita sou anyen. Daprè li, Etazini, ki se yon lidè nan pwodiksyon vaksen, gen kapasite pou l vaksinen moun k ap mande azil yo.